Sat gen la guys it's your boy Wondjy Dan Rapè Trapper Jodi a la m vin avèk yon ti video pou nou Nou gentan konnen paske nou gentan wè piman avè m la Ok guys So nan premye nan pati 1 an nou te wè ke piman te fè travay la pou nou Li te fè tout sa yo pou nou. Dekoupaj, dekoupaj, ya. Dekoupaj, ok. Montre yo aprann nou fè dekoupaj lan. So, li te montre nou tout bagay sa yo. Kounye a la, m panse nan dezyèm pati a, li pral esplike nou kisa nou pral fè, ok. Gade bagay m ap fè nou wè la a, ann pale. Ok, jan n ap gade l deja, premyè pati a, m te montre nou kòman nou menm nou kapab.

Si wap fè enpresyon sou mayo wap gen bezwen sa. Wap rejwenn yon bòs ebenis, wap di ke ou bezwen yon ti tab pou fè enpresyon sou mayo oubyen tou wap gade videyo sa wap metel sou poz pati sa wap montre lil wap di nan dimansyon sa ok jan wap gadel la ok wap montrel lil paske se anndann ou pral mete mayo a ok se anndann ou pral mete mayo a pou fè enpresyon an wap gen bezwen penti wap gen bezwen raklèt, wap gen bezwen tep, wap gen bezwen tep, e ti pati an blan ke m te fè nou kenbe nan dekoupaj yo, ti pati an blan yo, avanse kameraman, ban m yon ti zoom, ti pati an blan yo nou kab gade yo la. Ok nap gen nap gen bezwen ti pati an blan sa yo lè nou pral fè enpresyon an ok janm te dil deja nap bezwen penti nap bezwen raklèt nap bezwen screen tou ok nap bezwen screen nap bezwen screen ok se avèk sa yo ou pral kapab fè enpresyon sou mayo ok nou pral kòmanse avèk enpresyon sou mayo kisa wap fè. Wap pran mayo sa. Mayo sa ke ou bezwen an pou fè ou bezwen fè enpresyon wap prann wap metel anndan si tab lan ok wap metel anndan ok wap swiv byen si se fas la wap enprime wap mete fas la devan ok. Kameraman, kameraman ok ok m vle ou montre moun yo byen sa kap fèt la la pou yo pa panse bagay yo lèl fin fèt pou yo pa panse son pakèt bagay ok non pa gen pa gen ok jan nap gade ya la sa se mayo a ke mwen menm mwen aranjel yon mayo ki senp senp mwen aranjel Byen nòmal. Ok. Mwen aranje l. Sa se fas la ke mwen menm mwen pral enprime a. Ok. Sou tab ke m ap fè enpresyon an, m ap depoze l. M ap depoze l byen nòmal. M ap aranje l. M ap aranje manch mayo a. Se devan, se devan ke mwen menm ap fè enpresyon an. M ap aranje l byen nòmal. Ok. W ap bezwen yon penti, w ap bezwen yon raklèt, w ap bezwen tep. Ti pati anblan yo w ap toujou bezwen yo. Epi w ap bezwen konsepsyon an ke w sot fè dekoupaj lan. Nan premye pati a m te aprann ou, m te montre w kòman pou kapab fè dekoupaj. E ou menm ki pa t gentan gen chans pou gade videyo sa, ou gen pou retounen pou w al gade pati nimewo 1 an kòman ou menm ou kapab fè dekoupaj jan w wè m fè l la la. Sinon ou gade 1 an, nou p ap konprann. Nou pap konprann sa kap fèt la. Nap di son pakèt se de bagay epi nou pa gade 1 an 2 konsa bon. Nap yon ti jan varye nou pap ka aprann plis ok. Sa se konsepsyon an. Kameramann nan map mande pou fon ti avanse ok. Sa se konsepsyon an. Mwen depoze li sou mayo an. Ok mwen depoze sou mayo a sa se fas la ou depoze l nan dimansyon ke ou bezwen kòm si m te ka di w enpresyon an li menm pou l kapab parèt la mwen mete l la nan mitan mayo a ok mwen mete l nan mitan mayo a avèk sa ou kapab enprime kantite mayo ke ou vle. Pwosesis sa mwen menm ke m pwal itilize a la. Ou kapab enprime kantite mayo ke w vle apre ou fin aprann avèk nou. Ok, nou depoze konsepsyon an ke nou fin fè dekoupaj an sou mayo a. Ok, pou anpeche van, kòm si m te ka di w pati avèl, nan pwent lan nan mete kèk objè m pa konnen ki sa li ye, depi l depi l peze, ok, la m mete penti an la m mete tep lan. Ok. M vle nou kòmsi m ta gade pote atansyon byen avèk sa mwen gen mwen menm montre nou an. E sa w ap gade a ti pati an blan yo. Sa ke m te retire nan A, m te retire l nan P. Wè yo? N ap gen bezwen yo. Mwen pran yo. Ok. Mwen pran yo. Sa li menm ti pati sa te nan A. Ou ka remake van ap voye, ap voye konsepsyon an. Map mete yon lot bagay anko. Pou anpechem. Ok. Toujou mwen tchoke. Pwent sa yo. Fok yo. Kouche yo pa sipoze tro kanpe. Pou lwa fè epresyon pou lka byen paret. Ok. Nap chanje sa. Nap mete yon sizo nan plas li. Pou plis pwa. Pou van an pa voye la li. Ok. Kay ti pati an blan ke nou te bezwen yo. Nou te di ke n ap gen bezwen lè nou t ap fè dekoupaj la. Sa e pou P. N ap mete sa nan P a. Nou ka remake la. Gen ta gon chanjman la. Ok. Nou mete sa nan P. E sa nou mete l nan A. Sa se pou A li. Ok. Nou mete l nan an. Bon. Konsepsyon an li menm. La li sou mayo a la. Ok. Ki sa m fè? M pran screen nan. Sa se screen nan. Ok. M pran screen nan la. Sa e konsepsyon an, sa e screen nan. Mwen depoze li sou konsepsyon an avèk tout mayo a. Ok. La yo anba l. Sa e anlè screen nan. Ok. Jan wap gade a la kisa wap bezwen ankò wap bezwen tep ok wap bezwen yon tep wap chèche prèt tep la e sou kote sa ou wè konsepsyon ap aparèt la depi ou pa tepel lap flite mayo ap sal Ok sou kote sa. Se sou kote sa m pral pase tep. M pase tep sou kote sa yo. Pou lè m pase penti an. Pati ki paret yo. Selman penti ap pase. Tankou A la penti ap pase ladan. Y la y a ap pase. Tout sa yo net ap pase. Paske m deja fe dekoupaj yo. M ap pran tep la. M ap pase tep la anle. Ok m vle nou pote atansyon byen avèk sa mwen man montre nou an ok m pase l apre sa m pran yon sizo m koupe tip la ok koupe tip la m pase yon tip anlè apre sa mwen pran tip la ankò mwen pase l sou kote. Pou anpeche screen nan li flite. Pou anpeche penti an li menm li pase deyò pou mayo a pa sal. Ok. Mwen pase l sou kote. Ou pa pase l kote ou fè dekoupaj an. Depi ou pase l kote ou fè dekoupaj an, li pa parèt. Ou wè la mwen evite. Mwen pase l. Apwè dekoupaj la. Ou ka wè kote tep lan pase. Sa e tep lan. Sa e dekoupaj lan. Ok. Mwen pran sizo anko. Mwen koupe tep lan. Ok. Mwen sa mwen pase tep anba anko. Pou anpeche mayo a sal. Pou penti an pa pase pou l pa sal mayo a.

E nan videyo an si m te ka di w nou gen pou n montre w toujou, nou gen pou n montre w kòman ou menm ou kapab mete 2 koulè penti sou mayo a san ke ou pa gen okenn pwoblèm. Sa li menm n ap jis fè l avèk penti ble sèlman. Ok, mwen kwè ke nan videyo ke n gen pou n lage an, n ap montre w plis bagay toujou. La a mwen fin pase tep mwen. Ou sipoze verifye sou kote sa yo, Eske te pran li menm li byen chita. Wap pase zonyon, wap pasel, wap pasel sou kote pou verifye eske te pran li menm li byen chita. Kisa w fè? Wap pran raklèt lan, ok, sa e ratklèt lan, wap pran penti an, wap pran yon ti kiyè pou kapab pran penti an, ok, la nou wè 3 bagay nan menm. Se avèk 3 bagay sa yo ke mwen menm m pral kòmanse travay, m pral fè enpresyon an nòmal sou mayo a. Kisa wap fè? Wap pran yon ti kras mint. Wap debouche l. Ok. Map pran yon ti kras penti ble. Ok. M pran ti penti ble. Wap mete l nan pati ki gen tip la. Sou tip la wap mete l. Ou pa mete l kote ki pa gen tip. Si w mete l kote ki pa gen tip wap sal mayo a. Mayo a deja sal. Wa metel kote ki gen tep lan. Joe map fel lan la. Ok. Joe m gaye lan wap fel konsa. Apre sa wap pran kiyè wap metel chita nan penti an. Ok. Apre sa wap itilize raklet lan pou pase penti an sou screen nan. Ok. Wap itilize raklet lan pou pase penti an sou screen nan. E li pini menm pou komsi m te ka di w. enpresyon an kapab byen fèt sou mayo an. Kisa w ap fè? Ou wè lè w pral pase aklèt lan, w ap yon ti jan konsantre, w ap yon ti jan peze pou w pase l. M ta toujou konseye w pase l nan yon sèl sans pou mayo pou l pa fè defo lè w ap fè l. Ok, w ap itilize penti an, w ap pran aklèt lan, w ap mete l ladan l, w ap peze, w ap pase l sou mayo a desann. Ou wè jan m fè l la la? W ap pase l desann, w ap pase l desann toujou. Make sure ke. Pou pase penti an nòmal pou enpresyon an li menm li kapab byen fèt. M byen pase li. Ou wè jan m ap pase l la. Ok. Manje m ap pase l. Mwen remake kantite penti m mete an li pa ase. Kisa m ap fè? M ap mete raklèt mwen sou kote. M ap pran yon ti kras penti ankò. M ap mete l sou tip la menm jan. Ok. Apre sa, m ap pran raklèt lan, m ap pase l menm jan toujou. Ok. E la nou ka remake, penti an la, mwen fin pase l sou screen nan. La, sanse tout bagay etan fini. Ki sa m ap fè? Lè m fin pase penti an sou screen nan map leve map leve screen nan map leve screen nan dousman wè jan map fèl la la map leve l dousman sou mayo a ok wap swiv byen avèm map leve l dousman sou mayo a. Ok Brèf, mwen leve. Ou ka remake la, enpresyon an li menm li gentan fin fèt. Ou ka wè nan dou screen nan konsepsyon an li tou kole. Wè li, li tou kole. Si tout fwa ke m ap enprime yon lòt mayo ankò, m ap fin met mayo a chita nan tab lan. epi map mete sou yn nan epi map fè menm pwosesis lan toujou ok sa se penti plastisol lè w fin enprime mayo a avèl ou sipoze retire mayo a yon jan nan tab lan pou l pa sal paske penti an la jan w wè l la la li poko sèch sou mayo an paske son penti plastisol li ye li pa akrilik si l te akrilik ou tap bal solèy epi l tap sèch nòmal li poko sèch la kisa w fè wap kenbe mayo a anlè de epòl epi wap retirel kebe anba mwen angel kebe anba ok retire ok ok konsa ok. Ou ka remake jan w wè a la, sa se enpresyon an ki fèt nan mayo a la. Ayiti se peyi. Enpresyon sa a fèt nòmal la. Ok? Jan w wè l la la, li poko sèch. Pou sèch li, w ap bezwen yon fè. Fè a kouran. Swa ke w itilize yon fè ou itilize yon bagay ki rele pwès pou sèch li. Mwen menm sa m pral itilize a la, m ap itilize yon fè pou m sèch li nòmal. Ok? Enpresyon an fin fèt la. E ou menm kòm si m te ka di w ki poko abòne, ki apèn, ki nouvo sou chanèl la, ki sa w fè ou gen kòm si m te ka di w pou ankourajman, pou ede nou pwodui plis videyo, plis.